Sakafèt sakafèt family a kòman nou ye jan ke nou konnen nou deja nou pam ki se ròl se mwen toujou sa vin sou chanèl sa mwen di nou byenvini ankò sou chanèl la pou yon lòt video m panse nan video sa se yon video ke mwen fè anpil anpil men mwen pap janm sispann fè video sa toutotan ke mwen toujou ap jwenn demand nou toutotan ke mwen toujou ap jwenn ke nap mandem konsèy sa vle di. E sa k fè jounen jodi a, m panse mwen pa t gen planifikasyon pou m te fè videyo, jan ke m te anonse l deja mwen gen vwayaj pou m te fè, aktyèlman la se nan preparasyon vwayaj lan ke mwen ye, men mwen oblije pran yon 5 minit yon fason m ka fè yon ti pale konsènan de videyo sa ke mwen fè anpil, anpil, anpil sou chanèl lan, sa vle di men mwen p ap sispann fè l toutotan ke nou pa. Nou menm nou pa sispann poze m kesyon, nou pa sispann konfye nan mwen pou nou kapab mande m avi pa m de kesyon pou yon seri de pwosesis ke nou toujou ap jwenn pou peyi Meksik. M pa vle di randevou sa a, men anm, eks. Videyo sa a de ki sa egzakteman ke l vin pale? Bon, nan videyo sa a nou vin pale prensipalman de rezidans Meksik. Sa vle di nan moman la lè n ap pale de rezidans Meksik, n ap pale de fake rezidans Meksik. Lè nou di fake rezidans Meksik, kidonk. Residans ki pa bon yo. Residans sa yo menm, y ap machande, se kòm si m te ka di nan laye, jan ke anpil Ayisyen konprann lè moun di sa, sa vle di se yon bagay ki trè trè trè popilè e se yon bagay ki, sa vle di ke ou jwenn toupatou, sa vle di se kòm si m kapab di ou, se kòm si se yon, se machandiz ke moun yo genyen, yo menm y ap machande yo nan lari pou yo konnen kiyès ki bezwen residans achte, kiyès ki pa bezwen residans achte. E lè ke map di nou sa, se pa sèlman moun Ayiti, moun ki an Ayiti oubyen moun ki lòt kote ki viktim nan stil rezidans sa yo, menm moun ki anndan teritwa nasyonal la, yo viktim de rezidans sa yo. Lè nap pale de ki rezidans, nap pale egzakteman de rezidans ou menm ki an Ayiti ke ou toujou jwenn moun ki di ou yap fè ou jwenn rezidans avèk yon lòt dokiman ki se koulp, koulp la map gen pou mete imaj la, mwen pap ka, mwen pap ale sou konpitè a pou videyo a pa fè twòp tan. Sa vle di koulp lan map metel sou imaj lan, imaj sa nou wè kap pase sou ekran ki se koulp, sa vle di m panse ou menm pèsonèlman si wap chèche an pwosesis pou Meksik m panse omwen menm yon fwa nan viw wap kontre avèk moun kap fè w konnen ke yo kapab ede w jwenn dokiman sa yo, dokiman sa premyeman ki se koulp, dezyèmman ki se rezidans ke yo ba ou, yon rezidans ke yo ba ou ke yo fè pou ou menm lèw pa. An menm lè ou pa anndan tèritwa w lan, yo fè w konnen ke ou kapab vwayaje avèk rezidans sa. Sa vle di, jan ke m di l lan, se pa sèlman moun Ayiti ki viktim de li, menm moun ki anndan tèritwa nasyonal la, depi moun nan twò prese, w ap pran nan sa kanmenm, paske depi moun nan tande rezidans pèmanan, e lè m ap di w sa, yo pa fèt kòb tou non, pandan m ap di w sa, kòb nòmalman pou yon moun peye pou yon rezidans, yo pa fèt kòb. Ou kapab jwenn moun Carrefour li menm, li fè l pou ou gratis, lè l fin nan men w, ou ba l kòb lan. Sa vle di, se jis pou m montre w se pou bagay ki difisil ditou, ditou, ditou. Paske, yo gen tan konnen sa ke y ap fè a se pa yon bon bagay li ye. Yo konnen rezidans yo se pa anrejistre yo anrejistre. Yo pa nan, yo pa, yo pa nan, yo pa nan bese triye. Sa ke yo jwenn nan, yo pran pou yo ba ou rezidans la. Men sa vle di, jan de pwosesi sa yo, kiyès ki fè yo? Nòmalman, wi, se Meksiken ki fè jan de pwosesi sa yo. Nou konnen deja se Meksiken ki fè yo. Men, nòmalman, yo toujou gen kontak avèk Ayisyen ki fè yo jwenn kliyan. Epi, yo kapab vann rezidans yo. Sa vle di, nou konnen, pa gen sa yon moun konn fè depi gen posibilite pou l manje lap manje ladann nou konnen men byen ke se pa tout moun ki pral manje nan stil bagay sa yo ke bagay ki m ka di w ki ki negatif ke bagay moun nan konnen ki pa bon vrèman ke li pral chwazi pran lajan nan men yon moun e mwen menm pèsonèlman se pa paske m pi bon men ogran jamè mwen poko janm fè yon pwosesi pou yon moun ke wè l konsilte pou di m wi pwosesi sa ke m te fè pou mwen li ilegal se pa paske m pa gen kapasite pou m fè l nan. Mwen konnen sa pase mwen pa vreman fò twòp nan kesyon entènèt swa nan konpitè men mwen panse ti konesans sa kem genyen an si m ta deside fè jan de pwosesis sa yo mwen te kapab fèl pa gen dokiman ke si m ta vle falsifye pou mwen mwen pa ta kapab fèl sa vle di men pou mwen menm li pa bon paske tou manti pa janm fon jan ke anpil moun toujou di tou manti pa janm fon paske to ou ta Kliyan li menm lap kenbe w to ou ta moun ou bay fo rezidans sa lap kenbe w to ou ta an moun ou tap fè konnen ke rezidans sa li menm li bon an lap kenbe w sa vle di nòmalman mwen pa gen rezon pral fè yon bagay ki pral sèlman fè kè m kontan pou yon mwa pou de mwa aprè twa mwa ke mwen pa ka mache devan kliyan sa se sak pèmèt ke mwen menm pèsonèlman mwen pa chwazi rantre sa vle di m souvan lè m fè videyo yo gen anpil moun kap di ebyen si w fè videyo a ou menm kòman w kapab ede nou jwenn bon Bon a kote l ye li anndan imigrasyon. Mwen fè anpil moun jwenn rezidans isi mwen fè plis pase 100 moun jwenn rezidans m panse anpil nan nou kapab temwanye anba konpitè anba anba videyo a la mwen fè pase 100 moun jwenn rezidans men mwen fè yo jwenn rezidans mwen pa gen biwo imigrasyon lakay mwen mwen mennen moun nan nan imigrasyon fizikman mwen ba w rezidans se konsa ke l ye. Sa vle di mwen menm pou m ba yon moun bon rezidans mwen mennen w nan imigrasyon sa pral depan si gen posiblite e m pa fè anyen ki ò de lwa imigrasyon yo tout sa m fè yo antre anndan lwa imigrasyon yo moun nan kontakte m mwen etidye dosye w depi m ka ede w mwen di wi mwen kapab ede w e ou pap jwenn e m pral ba w yon rezidans pou w pa antre nan imigrasyon pou w pa fè ni foto ni anprent m panse tout moun ke m ede yo yo kapab temwanye sa anba videyo sa sa vle di se pa ti kras moun ke nou ede nou ede anpil moun men. Stil pwosesis ke moun nan mèt lakay li, wap fè rezidans pou li an, mwen menm mwen pa antre ladann, se pa paske m di li pa bon tout moun kap fèl yo non, men mwen menm pèsonèlman mwen pako jwenn yonn nan rezidans sa yo depi m konnen map tcheke rezidans poum jwenn yonn nan yo ki bon, sa kem jwenn yo, yo fek. Ok, pou ki rezon video sa pèsonèlman mwen refèl ankò mwen redi menm bagay yo. Rezon an se kisa? Dènyèman lèm fè video mwen montre kòman pou nou tcheke rezidans yo, sa vle di si w potko gade video sa map gen pou m kite notifikasyon kap pase anlè nan video a ou klike sou li pou w kapab wè kòman pou tcheke rezidans yo. Tout rezidans nan peyi Meksik ou kapab tcheke yo, ti kat vizitante, rezidans tanporè, rezidans pèmanan, tout rezidans yo nèt li kapab nou kapab tcheke yo e se mwayen ki pi fasil lan kem ba nou, mwayen sa pa gen ratman ditou depi rezidans la pa bon pa gen dout nan sa, depi l pa monte pa gen dout nan sa, anpil moun gen dout poukisa sesi non. Si w vle wè èske sit sa ke m ba nou an li bon vrèman, konsilte swa yon zanmi ke w gen Meksik ou konnen ki gen yon bon rezidans nan konsilte l ou pa kapab jwenn li monte men m ap kite link lan n ap kapab al gade videyo sa nou menm pou nou kapab rewè ankò kòman nou kapab tcheke rezidans sa ok prensipalman rezon ki fè mwen vin pale de videyo sa paske jan ke m di l lan moun k ap fè rezidans sa yo bay de dokiman yon dokiman yon fèy papye ki rele cool Epi yon lòt dokiman ankò ki se rezidans lan. Koup lan anpil moun gen dout. Wi, koup lan anrejistre, si koup lan anrejistre yo gen dout wi rezidans lan anrejistre. Koup lan fasil. Mezanmi, koup lan li fasil. Koup lan se yon dokiman ke yo bay. Moun nan mèt pa gen rezidans, depi w al imigrasyon, y ap ba ou l. Paske koup lan li menm, li pèmèt ou travay. Paske lontan, nan peryòd mwen te kwè 2017 ou 2018, si m pa twonpe m. Anpil anpil men moun sa yo. Yo te vini avèk objetif lan se kiben lè yo vin nan peyi meksik yo pa vini avèk objetik yo vin ret meksik tout imigrasyon konnen yo vini pou yo fè demand azil sou fontyè lèzetazini pou yo antre lèzetazini men pou rezon yo konnen kesyon pwosesis azil yo te konn pran twòp tan pafwa yo konn ap fè 1 an ap tann azil pou etazini rele yo. Meksik li menm ki te deside ede moun sa yo jwenn mwayen pou yo manje paske refijye yo pa t ka sipòte yo ankò, yo te chwazi bay tout moun sa yo koulp nèt. Koulp lan kisa? Koulp lan pèmèt moun nan li menm soti dokiman ki rele seguro social, m ap mete tout imaj yo pou nou kapab wè yo, li pèmèt moun nan soti dokiman seguro social, seguro social la ki pou pèmèt si moun moun sa li menm l ap travay pou yo kapab anrejistre l nan segou l pou tout fwa li ta gen yon aksidan nenpòt maladi ki ta gen pase li pou l kapab ale lopital pou l jwenn swen gratis. Epi yo te pèmèt moun sa li menm fè RFC. RFC ki se. FRC, sa vle di an espanyòl se RFC, ki donk dokiman anpil Ayisyen rele sat lan. Sa vle di parapò avèk koulp lan, imigrasyon konn bay moun sa yo, yo pèmèt moun sa yo fè lòt de dokiman sa ki vin fè twa dokiman ki pèmèt moun nan kapab travay legalman. Kapab travay legalman se pa tout konpayi ki pral pran w sitou fò w pa gen ti kat la. Men yo pa janm oze ba yo ti kat lan paske kat lan li menm li toujou gen sou ki kritè ke yo pral bay moun sa kat lan. E sa pèmèt yo pa t janm bay moun kat la. Ebyen, se sa k te vin pèmèt kounye a, imigrasyon Libanè te vin mete yon sit, yon sit disponib kote Amdo avèk tout Kiben, Kiben sa yo te kapab soti koulp yo avèk enfòmasyon ke yo t ap mande. Pou soti koulp lan, ki sa ou bezwen? Ou bezwen non moun nan konplè, dat de nesans moun nan. epi sèks moun nan, epi nan ki eta moun nan fèt. Sa vle di si moun nan etranje moun nan ye, sa vle di gen yon pati ki vini anba. M pap montre nou nan konpitè an paske m pa gen tan pou m fè sa vrèman. M panse nan yon lòt videyo m ka gen chans montre nou kòman moun yo kapab anrejistre sa. Sa vle di ou antre, gen yon kote ki make Nacido en el extranjero ki donk moun sa li menm li fèt aletranje, epi ou seleksyone sa, epi otomatikman ou anrejistre nan koup, nan, nan, nan. nan koulp lan epi yap gen pou yo voye notifikasyon pou ou fè konnen ke demand ou an li menm li asepte pa gen anyen ki lwen de la sa vle di se pa yon kesyon de moun nan li depi ou gen koulp lan ki vle di ou gen rezidans nan peyi an non se pa sa ke li ye sa vle di koulp lan yo te konn fasilite l lontan lèm di lane 2017 2018 se epòk sa yo te konn fasilite yo pou kiben sa yo menm avèk ondiren sa yo te kapab travay sa vle di se pou fason sa ke yo te fè l men sa te vin pèmèt ke sit ofisyèl sa anpil moun te gentan Pou m te ka di pirate, non li pa t pirate non, anpil moun te gentan aprann fè sa, sa vin rive kounya nan moman ki ap bay fo rezidans sa yo, moun nan li menm li tou akonpanye l avèk yon koulp. Men se pa vle di ke se paske w anrejistre sou sistèm nan, non. Lè w tcheke koulp yo, w ap wè yo monte. Koulp yo, l ap monte. Epi l fasil tou pou nenpòt ajan imigrasyon fè w jwenn yon koulp, paske se pa yon bagay ki difisil, men jwenn kat lan k anrejistre a, non. Pou m pa di l enposib, li vrèman vrèman difisil. Ebyen se la ke m te vle vin pale avèk nou, paske anpil nan moun yo, Wi mesye wè mwen kontakte mwen pa jwenn rezidans la men mwen jwenn koulp lan monte o mwen kan menm gen restriksyon sou sistèm non li pa sa li koulp lan avèk rezidans lan yo diferan e zafè wap jwenn nan nan rezidans lan nèg yo yo menm yo yo entelijan yo konn sa yap fè yap mete koulp lan parèt pou ou nan rezidans lan pou yo montre w vrèman wi se menm sa yo fè pou a men sak pi enpòtan kisa l ye se te kat lan èske kat lan moun paka vin avèl wi moun kapab vin avèl men pousantaj lan li minim anpli mwen menm pèsonèlman m pa janm konseye yon moun vin avèl se pa paske yon moun paka vin avèl Paske gen moman ou rive nan èpòt yo, se annik yo annik gade kat la nan men w fizikman, yo di, Byenveni o Meksik. Sa ka rive, si se chans sa ou gen, nou swete w byenveni deja, men si w pa gen chans sa tou, atann ke ou pral jwenn avèk ti pwoblèm nan imigrasyon yo. Ok? Sa vle di sa egziste. Lòt sijè ankò, m panse sijè sa, m vle kanpe avè l nan videyo sa la. Se pa paske m fin avè l, toutotan mwen jwenn demand, m ap toujou fè videyo pou nou, yon fason pou m fè nou sispann, sispann, sispann bay lajan epi pou nou konnen ke se bon biznis. Si w deja konnen Ou wè bay lajan san fo rezidans wal pran, aseptel. Aseptel li fo, si se fo, wap riske ou pran yon fo rezidans pou wè eske ou ka rantre. Sa a se ou menm, ou menm ou mete san brav ou, yon fason pou ou fèl, fèl. Men pa fèl avèk objetif ke ou konnen moun sa pral baw yon bon rezidans. Non. Negatif. Ok. Bon, nòmalman lòt sijè kem ta vle pran ankò paske m wè video a kòmanse long, mwen pat vle fèl long non, m pat vle fè video a menm 10 minit non, men lap depase 10 minit paske m pa vle fè yon lòt video pou sa ankò. Se kisa ke li? Sa vle di anpil moun ki souvan ap vè yon ti dokiman montre m. Dokiman sa ki sa l ye? Se yon dokiman sa ki rele FMM. FMM sa vle di se yon seri dokiman sa rele ki se Forma Migratoria Multiple. Sa vle di se yon fòmilè ke imigrasyon li menm li toujou demande avèk tout moun k ap antre sou teritwa kòm touris. M byen di yo? Kòm touris. Men fòmilè sa, èske se yon viza li? Non. Fòmilè sa li pa yon viza. Ok? Fòmilè sa li pa yon viza. E pa fè, pa okipe okenn moun k ap fè nou konnen se yon viza elektwonik. Mwen jwenn plizyè kliyan. Semèn ki pase a mwen jwenn anviwon 4 ou 5 kliyan ki fè m konnen men sa yon ajans ba yo oubyen swa men sa ajans pwopoze yo kòm, kòm. Kòm viza elektwonik pou peyi Meksik, non. Meksik pa gen viza elektwonik. Mwen di nou sa plizyè fwa e nan plizyè videyo mwen di sa. Meksik pa gen viza elektwonik. Tout viza Meksik li pran nan yon konsila Meksiken epi li sipoze tache sou paspò ou. Si w abitye mete viza sou paspò ou, oswa viza Dominiken sou paspò ou, w ap wè. Jan viza Dominiken an plake sou paspò w lan, se konsa viza Meksiken sipoze plake sou paspò ou. Yo pran yon fèy pou sa, menm anndan paspò a, pou yo plake viza a. Se yon viza ki la fizikman. Pa gen viza elektwonik, Dokiman sa se yon dokiman ki malgre ou fin gen viza, imigrasyon egzije fò w gen dokiman sa. Kidonk dokiman sa pa ka pèmèt ou antre Meksik si w pa gen viza. Sa vle di se yon fòmilè ki ki an liy, kòm m pa p antre sou konpitè la pou m ta montre nou kòman nou ranpli fòmilè. Fòmilè sa ranpli fasil fasil. Annik bezwen non moun nan. Ou bezwen yon itinerè vòl. Fè konnen ki dat moun sa li menm deside vwayaje, swa nan ki otèl oubyen nan ki vil ke moun sa ap vwayaje, epi pa ki mwayen moun sa li menm lap pase, si se nan avyon oubyen eske se nan bato, pa ki mwayen, epi boom, ou fè ou fè fòmilè sa. Ok. Fòmilè sa li pèmèt lè moun sa rive nan avyon, paske gen yon dokiman yo konn souvan bay moun nan lè moun nan rive nan avyon pou l ranpli, moun sa li menm li tou gen dokiman sa ranpli nan men l, e se nan menm dokiman sa lè moun nan rive si y ap asepte moun nan rantre kòm touris nan peyi an, se nan menm dokiman sa. Yo tou mete an dso pou yo di moun nan byenveni epi 180 jou moun nan kapab fè yon residanse legal nan peyi an. Men dokiman sa li gen rapò avèk viza? Non. Sa vle di dokiman sa se sèl moun k ap vini kòm touris si m byen di. Sa vle di si moun nan ap vini avèk rezidans familyal, li pa bezwen dokiman sa. Si moun nan ap vini avèk viza de travay, li pa bezwen dokiman sa. Men si moun nan ap vini kòm touris, ou mèt te brezilyen, Ou mèt te Mek, ou mèt te Chilyen, ou mèt te nenpòt nasyon kapab antre nan peyi Meksik san viza, li sipoze gen dokiman sa. Ok, dokiman sa jan m di ankò, li pa yon viza, ni viza elektwonik jan ke anpil moun fè nou konnen, e m di sa deja, Meksik pa gen oken viza elektwonik, tout viza yo, yo tape fizikman nan paspò nou. Ok, sa vle di, dokiman sa, nenpòt moun kapab fè dokiman sa, e mwen menm lè m ap fè vwayaj de Chili a Meksik, Mwen toujou bay moun yo dokiman sa men m pa janm fè yo kwè ke se yon viza liy. Non, yon viza se yon fòmilè liy imigrasyon mete an liy pou kapab ranpli lè ou vini gen twòp kesyon yo pral twòp poze ou paske dokiman sa li tou montre vrèman li mande ou ki vivwayaj ou, kote w ap desann, konbyen jou w ap fè, nan ki otèl ou ye, tout bagay sa yo. Sa vle di dokiman sa omwen li deja reponn anpil kesyon si tout fwa ou pa ta pale lang lan. Se sa ke li. Men pa fè moun konnen. Yo pral pran mil dola, mil senk san, de mil dola, oubyen twa mil dola, nenpòt kantite ke li a, pou yo fè w konnen ke a ba ou sa kòm yon viza. E ou menm, si tou fwa ou pa gen viza sou paspò ou, pa pran dokiman sa, pa pran chans achte biyè, lè konsa w ap pèdi biyè w. W ap pèdi tikè davyon w pou w pa vwayaje. Sa vle di anpil moun ap di m, bon, poukisa se Repiblik Dominikèn ki toujou bloke moun yo. Wi, nenpòt airport. Entènasyonal yo la pou yo jere, pou yo jere kesyon rantre nan nenpòt lòt peyi. Se pa paske ou pa prete nan peyi Repiblik Dominikèn li pral kite ou vwayaje nenpòt ki jan. Li pap kite ou al jwenn Meksik e sa a se travay li menm li sipoze fè nan èpòt lan. M panse moun ki nan èpòt yo sipoze gentan fè travay sa a. Si rezidans ou fo, yo pap kite ou vwayaje avè l. Si viza ou fo, yo pap kite ou vwayaje avè l. Si ou pa gen viza peyi an, yo pap kite ou vwayaje. Se de menm pou ann Ayiti. Ou pa ka parèt nan èpòt Toussaint Louverture epi pou al parèt sèlman avèk paspò san ou pa gen yon yon viza ameriken pou panse ou al anbake yon vòl pou al etazini non pwòp ayisyen parèy ou kap gentan kanpe ou paske li pa nòmal pou yo kite ou vwayaje yo pral di a se lè ou rive etazini pou yo etazini depòte ou non yo pa gen dwa sa pou yo kite ou anbake avyon an paske chak peyi yo menm yo gen yo gen lwa pa yo e tout moun ajan kap travay nan èpòt yo yo konnen ki restriksyon chak peyi mete si tout fwa yon jou meksik ta di Li pa bezwen viza pou yon ayisyen antre, depi ou rive repiblik dominikèn yap kite w vwayaje paske yo menm yap gentan konn gen nouvèl sa tou yap konnen ou pa bezwen viza pou antre pou antre o meksik men si tout fwa meksik egzije yon bagay yo wè w pa gen yo pap kite w vwayaje pa di m ke pou yo kite w vwayaje se lè w rive meksiko meksiko kap retounen w ou se paske anm dominiken rasis non li pa sa. Paske yo menm se djòb yo e se travay yo. Pafwa ou konnen bagay la konn gen ti rasis ladan l dèfwa. Gen bagay ki pa ki pa dosye pa yo, yo antre ladan l, yo antre vrèman fon nan dosye ayisyen k ap vin Meksik. Men nou konnen deja si viza fo nan men w li pa fasil pou yo kite w vwayaje avè l depi yo gen tan detekte ke l fo nan men w. E si w pa gen viza avèk ti dokiman sa ki m sot mansyone a la ke moun fò w konnen ke ki se ki se dokiman ki vize viza elektwonik lan, yo pap kite w vwayaje paske yo konnen yo menm pèsonèlman yo konnen an Meksik pa gen viza elektwonik. Sa vle di m panse m fè anpil pale, mwen pa t atann videyo a t ap tout sa, m se yon videyo m te di m t ap fè nan mwens ke 10 minit, men li depase l, men m panse omwen li depase l pou sa ke m ap di an m panse ki te enpòtan pou m te di nou. M panse anpil nan nou ki pran nan fo bagay sa se pa paske nou egare, se paske nou pa konnen tou, paske pa konnen an se yon pakèt bagay ke l ye, paske dèfwa moun nan pa jwenn vrèman moun ki nan. ki nan bon pozisyon ki ta pou enfòme l lan, sa pèmèt moun nan li menm li tonbe nan nenpòt sitiyasyon oubyen tou anvi vwayaje a tou pafwa fè moun nan li menm li tonbe paske gen moun nan k tèlman anvi vwayaje l pa ka gen pasyans lè l wè l jwenn bon solisyon an li menm pou l tann paske ayisyen an enpasyan anpil sitou lè l bezwen kite ann Ayiti pa pwoblèm enpasyans la tou vin pèmèt tou anpil nan yo pèdi kòb pafwa yo konn jwenn vrè moun k ap ede yo men enpasyan vin pèmèt oubyen enpasyan enpasyant la vin pèmèt ke yo pa ka tann swa Yo renonse de sa yo tap fè an oubyen swa tou moun nan fè kòlè li di a m pap fè l ankò m chèke yon lòt moun kap banm li rapid vit m toujou jwenn moun sa lè w di moun an pwosesi mwen li menm li pran 3 4 mwa oubyen 2 3 mwa a ou paka fè l pi rapid poukisa w oblije egzije moun nan pou l ba w manti moun nan lè l bezwen kòb la lap di w wi map fè l pi rapid map fè l nan 15 jou men lap difisil pou moun nan ba ou l. Paske pou ti sa se pa moun nan k fè yo, pa gen oken Ayisyen k pral di w wi m ap fè w yon viza nan 8 jou, m ap fè w youn nan 15 jou. Non! Bon sitou pou moun nan an Ayiti. Pou kesyon randevou a l ap tèlman fòkè, pa gen oken moun ki pral di w l ap fè w youn nan viza nan yon mwa pou w wè l. Non! Mwen m di w sa ankò, m di w non ankò. Li pa kapab. Paske fòk moun nan pran randevou pou l al nan konsila. Randevou nan konsila se bagay ka pran 1 mwa, 2 mwa, 3 mwa. Lè konsa ou menm si ou santi ou pa ka pasyante, pa kontakte moun nan menm, pa kontakte l menm paske ou pap jwenn li. Mwen di w sa ankò, jis yon fason pou anpe de w pwoteje lajan sa ke ou redi fè a. Bon, m panse m pale anpil, jan ke nou konnen m deja, mwen toujou la pou m enfòme nou e nenpòt dout ke n gen nou pa e nou pa bezwen ezite ekri m tou. Mwen pa reponn souvan men m ap reponn nou kanmenm dè fwa ke mwen gen tan pou sa, m ap reponn nou. Bon, jan ke nou konnen n deja se te Konfò, kamarad ou e wòl ki t ap sèvi w chanèl sa. Bon mwen menm male randevou a se pou yon lòt video nan yon ti tan ki pa two long e pa bliye avan male abòne avan w ale abòne pataje epi kite yon kòmantè like video a map gen pou mete menm video sa ankò sou facebook ou kapab ale sou facebook pou al swiv mwen ok babay a la pwochèn.